Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. My name is Burnett M. Yiltis. Welcome to Papa Shy Will. Kesyon pou ou, ki behavior ou abitid ka fè ou rete pòv tout tan? Avan nou ale pi lwen, pou ki sa ou vle gen plis lajan? Make sure ou subscribe, like and share and notification bell. Epi baw kòmantè ou anba. Paske ou vle achte yon machin nèf, yon bèl kay, yon bèl mont, yon bèl shoes, ou vle peye bil ou, ou vle freedom, ou vle vakans, ou vle fè moun wè, ou vle fanmi ou viv byen. Why nou vle plis lajan menm? Chak grenn nan nou la gen yon istwa de lajan. Se yon istwa kon ou premye konnen enpòtans lajan e poukisa nou vle lajan. Ou gen dwa ale kay yon moun ou wè yon bagay ke ou renmen epi ou di ou ta renmen genyen l tou. Oubyen, lè ou lekòl, ou pa t gen anpil lajan, ou toujou wè elèv gen bèl bagay, ou tou ta renmen gen bèl bagay tou. Oubyen fanmi ou ka bezwen èd pou lopital, medikaman, oubyen financial help, epi ou pa t ka ede yonn nan yo menm, men ou toujou sonje sa nan tèt ou. Sonje byen, pa gen lajan egal doulè, pa gen lajan egal ou manke sekirite, pa gen lajan egal anpil pwoblèm. Men reyalite a. Ok. Kisa tout sa nou diw la gen pou wè avèk behavior, konpòtmanw ki fèw ka. Pòv ok Kounye a ou chèche lajan ou gen lajan Kounye a ou deside w pou fè chowòf Ou vle tout moun wè ou entèlijan Yo tap anmède w tout tan Kounye a gade ou pi bon ke anpil moun Ou achte machin ou vle Ou fè sa w vle E ou tonbe fè plis chowòf Men vrèman reyalite a Ok ann ale pli lwen ke sa Gen yon feeling ki fè w gen yon emosyon ki Ou vle gen anpil lajan. Ou gen dwa vle ede moun, bay anpil donasyon, pran vakans, epi rilaks tèt ou. Kesyon pou ou, Poukisa ou vle achte bagay pou bay ou emosyon, pou santi ou feel good, pou fè moun plezi? Gen yon bagay w ap chèche, men ou pran l nan yon lòt fason ki trè diferan. Men rezilta reyalite a, men kòman ou end up, depanse lajan ke ou pa menm posede, achte bagay ke ou. Menm bezwen pou ka enprès moun ke ou pa menm freaking renmen, moun ke ou pa menm rekonèt paske ou pran move wout avèk emosyon ou genyen an. Se pa konsa l travay tande. Si ou konprann ou gen yon emosyon ke ou k chita ap achte bagay pou fè tèt ou plezi, pou ka montre moun ke sa yo te di a se pa vre, ebyen ou pòv wap rete pòv! An nou vire lòt sans konnya e tandiske ou ka achte l paske ou feel good de tèt pa w ou ke tèt pa w ou gen bon sante paske ou vle fè tèt pa w plezi men se pa pou moun se pou tèt pa w ki sa k lajan lajan se yon zouti li ye li ba w konfò li fè w plis anpè li ba w plis chwa li fè w vire pi byen li ba w plis opòtinite Li fèw ka di wi ou non pou anpil bagay ke moun pa ka ranse avèk ou fasil. Panse de vi pa w, gade konbyen lajan ou depanse pou fè moun plezi pou enprès lòt moun, gade si se pat jès vye pòv wap bay la. Olye ou enprès moun, poukisa ou pa envesti nan tèt pa w, envesti pou gen financial education pou tèt pa w, olye depanse lajan pou enprès moun ki pa itil ou anyen. Poukisa ou pa envesti pito? Envesti nan bagay ki gen valè, k ap ba w cash flow san limit Money is freedom. Men ki rezon moun vin arive broke ou pa gen lajan ou tounen pòv yo there's set no goal sa vle di yo pa gen bidjè. They don't invest in this head, yo pa envesti nan tèt pa yo, they spend more than they make, yo depanse plis ke sa yo genyen an, ke sa yo touche a, they own a car they can't afford, yo posede yon machin yo pa menm ka afford, yo dwe sou li, y al la bank, yo pran loan ki pa bon, they won't impress others, yo just ap impress moun pou fè moun plezi men se pa tèt yo, sa vle di w ap toujou rete. First followers of money gen 4 lwa de lajan, Don't spend more than you make Pa depanse plis ke sa w fè a. Si w depanse plis, li pap bon. Si w depanse mwens ke mwatye ou fè a. Don't buy depreciation asset Ou pa sipoze achte yon bagay ki pa gen valè. Don going to Deb to impress Pi gwo way nan fè moun plezi pou pwè way pran loan pou ka impress moun li pa bon ou sipoze ale nan mezi pwè ou byen mwens Actively save and invest Ou sipoze save pou ka investi ok investi avè nou ou byen investi avèk kenepòt moun ou vle a make sure ou investi ak moun ki gen financial education Nou fè tiraj de 100 a 1000 dola chak vendredi a samedi sou video ki pa Se deja yo pandan se menn nan make sure ou subscribe deviz nou se pou nou fè ou milyon nou vle tout moun viv an pè. Make sure ou gade lòt videyo a thank you.